Bonjou, bonswa Zanmi m fanatik mwen yo se Always Delens mwen pase la vin pataje yon mesaj avèk nou mwen santi mwen fyè mwen kontan pou m pataje ide avèk nou nou deja konn prensip la kòman sa ye se toujou lave men nou pa sòti san mas Lè nou sòti nou antre lakay nou toujou lave men nou. Toujou pwoteje vi nou, pwoteje sante nou. Bon zanmi m, fanatik mwen yo, moun ki poko abone avèk chanèl la, Always Delens, e rann nou sèvis la, pase, pase, pase, pase, Abone avek chanel la pou nou. Pataje li sou WhatsApp, Messenger, Facebook, Instagram. Pou nou silvouplè. E pi nou konnen chak katriyèm dimanch se fèt manman an Ayiti. Nou pwofite salye tout manman an jeneral. Nou konnen fèt Ayiti, fèt manman Ayiti, se katriyèm dimanch li toujou fete li menm. Malgre mond lan deja fete fèt manman, Ayiti li menm toujou fete katriyèm dimanch di mwad me. E nou salye tout manman e tout moun, tout moun konnen kòman. Yon moso manman se yon bagay ki prese anpil lan vi chak moun. Jodi a se yon plèzi pou nou pou nou pale de manman. E wadèvè kote ou ye lan mond lan nou de tout moun konnen yon enpòtans yon moso manman lan vil. Nou konnen enpòtans yon moso manman. Yon moso manman se yon bagay ki presye anpil lan vi chak moun. Mezanmi, nou sal, nou pwofite salye tout manman lan mond lan. e manman Ayiti yo nan moman sa a nou salye nou paske demen si Dye ve se fèt manman Ayiti yon moso manman se yon bagay ki presye anpil li presye pou ou, li presye pou mwen, li presye pou li Nou konnen ki responsablite yon manman pran atravè pitit li pou l elve pitit li, pase mizè, bouke pou pitit li, envesti lekòl. Lan tout bagay pou pitit li. Manman pòv, manman rich, tout se manman. Wadèvè kote w ap viv la, kèlkeseswa ou poko manman an, ou se yon fiti manman an, men w ap manman kantmenm. Nou salye w. Nou salye tout moun jenn manman Nou salye tout manman an jeneral Kid ou te manman deja ou pral manman demen nou salyew Se yon plèzi pou nou poun fè ti videyo sa poun kapab salye manman yo. a travè mond lan paske demen si Dye ve an Hayti ap fèt manman mwen menm mwen son Haysyen sof kem gen dwa pap viv Hayti aktyèlman men mwen son Haysyen wadèvè kotem rive a chanje nasyonalitem chanje paspòm map toujou rete yon Haysyen I'm Haitian people I'm Haitian people I'm still Haitian people map toujou rete Haysyen. Map toujou rete ayisyen. Pase chanje paspò w pou w chanje nasyonalite w se pa sa k pral fè w pa yon ayisyen. Mwen menm mwen fyè dèske m se yon ayisyen. Dakò? Epi whatever kote w ye a mwen salye w manman yo. Kid ou te chanje paspò w? ou natiralize, ou yo chanje nasyonalite ou, se pa sa k pral fè w pa yon Ayisyen. Mwen salye nou. Manman pòv, manman rich, tout se manman. Tout se manman. Mwen pwofite salye tout manman an jeneral. Mwen salye nou. Epi nou deja konn prensip la mezanmi nou deja konn prensip la nou toujou lave men nou lè nou sòti lan lari toujou mete ti alkòl lan pòch nou achte li pa vann chè mete ti alkòl lan pòch nou pou nou kapab toujou pa son ti bagay lan men nou pou nou Pran prekosyon pase se konsa bagay la ye pase fas avek pandemi an nou deja konnen se ba se konsa bagay yo ye toujou sekirize tèt nou. Se yon plèzi pou mwen pou m pase pataje ti mesaj sa avèk nou mezanmi e moun kap abòne nou yo silvouplè nou pa bezwen two de kòmantè nou pa bezwen Tou de komantè nou ka just di felisitasyon senpleman epi kite yon like pou nou epi patajel pou nou sou messenger sou whatsapp sou facebook sou instagram patajel pou nou tout otan ou kapab ebyen nou konnen nap klike sou Klòch notifikasyon an epi aprè sa wap bal yon like pou moun ki pa tèl ki pa vrèman abil yo konprann mwen konnen e pou moun kap viv an pwovens ayiti yo sa ka rive yo pa vrèman gen nèt lan men yo bon nou paka deplezi sa men mpanse lè nou jwenn mesay la nap fèl rive atravè lòt moun yo pou pou nou toujou klike sou link ble a epi lap wap antre sou youtube wap kapab abòne avèk chanèl nou an ki se always delens ki se always delens nimewo 1 always delens nimewo 1 nap klike sou li pou n ede nou agrandi avèk chanèl la ede nou avanse. avèk chanèl la pou a chak enstan map kapab pase pote yon ti mesaj pou nou kite yon ti mesaj pou nou pou m pataje avèk nou mezanmi nou kounya nou wè kòman bagay yo ap travèse nou ayiti fas avèk gouvènman nou yo fas avèk politik nou yo nou wè kòman bagay yo ap travèse Ayiti jounen jodi a. Mezanmi se nou ki pou ini nou. Se nou ki pou ini nou fas avèk sitiyasyon lakay. Pase lakay se lakay. Fòk nou toutotan pa gen inite antre nou menm, toutotan nou pa fè yon sèl, toutotan se enterè mesken k ap defann, nou p ap ka gen yon peyi vrèman. Pase tout gouvèneman nou yo. Tout palemantè nou yo, yo vwayaje atravè lemond. Yo wè bèl bagay, yo wè kòman lòt mond ap fonksyone, yo wè kòman lòt peyi yo ap fonksyone. Men mezanmi li lè li tan pou nou chanje. mòd de vi sa yo. Li lè li tan pou n pou se pa enterè mesken ke n ap defann. Li lè li tan pou n defann mas la. Li lè li tan pou n defann peyi nou. Men, pèp la, yon grenn bagay ke m ap di nou tou, li lè li tan pou se pa enterè mesken n ap defann. Li lè li tan pou se pa enterè mesken nap defann paske lè w vote yon moun pou 50 goud, 1000 goud, 500 goud demen si Dye vle ou pral vin sibi echèk la pi devan. Epi an menm tan tou fòk nou ka fè dè chwa rasyonèl, fòk nou klere je nou. Lè m di chwa rasyonèl fò n fè dè bon chwa. Sa vle di fòk ou ka fòk ou pa vote yon moun demen si Dye ve ki p ap ka defann yon lachanm dan. Lè w vote yon senatè, yon depite fòk ou ka vote dèzòm konpetan, fòk ou ka vote yon moun demen si Dye ve ki pral ki pral defann yon lachanm, ki pral vote dè lwa an favè nou, ki pral fè dè lwa an favè nou, ebyen se lan sa ki fè peyi nou ap sibi jounen jodi a, ki fè nou ap sibi jounen jodi a, paske nou lè nou vote, nou pa byen vote, fòk nou vote fè dè chwa rasyonèl, fòk nou vote moun ki pral ede nou demen si Dye ve. Fòk ou ka vote yon moun ki pral fè dè lwa an favè pèp la, fòk ou kapab vote yon moun ki pral defann ou la chanm valableman. Ebyen si w vote yon moun lè l rive lachanm nan l al met tèt atè, lè l rive lachanm nan e ti jak te pale ti pyè te pale li menm li pa bezwen pale pase yn sèl mo an fòm de tou, lontan se konsa l te ye e papa m ale lan yon reyinyon oubyen ti pyè ale lan yon reyinyon oubyen ti jak ti jak te pale ti pyè pa bezwen pale ankò sa vle di yo di w yn sèl mo an fòm de tou Se pa konsa. Pase ou gen lakay paw pou defann. Depite Depite e e okap la ap defann okap. Ou menm fok ou de defann lan sid fok ou defann lan nò. Le fini le on depite on depite pa konnen fok on atribisyon byen on majistra on azèk asèk Yon senatè tou osi fòk wap konn atribisyon w byen pase lèw yon depite se pa depite yon sikonpsiksyon kew ye se pa yon depite yon sikonpsiksyon kew ye se pa yon depite yon komin ou ye ou yon depite Peyi a. Ou la, ou pral fè lwa, ou pral vote lwa an favè peyi a. Lè sa ou pral, ou se depite peyi a ou ye, ou pa depite yon kote ou te soti nan seksyon, nan komin kote ou soti a. Lè sa lè ou vote yon lwa, se an favè peyi a ou vote lwa a. Ebyen se sa yo ke n ap chèche jounen jodi a. Li lè li tan. pou nou klere je nou, nou menm jenès la, li lè pou, li lè osi pou nou okipe yon pòs nan gouvèneman osi. Mezanmi, e mwen santi m fyè, m santi m kontan pou m pataje mesaj sa a avèk nou, pataje ide yo avèk nou, li bon pafwa lè nou pataje ide, konprann. Ebyen e se te always delens ki avèk nou la m swete tout moun nou tande mesaj la fèl rive pi devan e edem avanse avèk chanèl la agrandi chanèl la pou nou kapab pote plis mesaj pou nou pataje ide pafwa yo bon se te always delens ki te avèk nou lan kay la la ki te avèk nou nou mèt rete branche map tounen avèk yon lòt nouvèl video back. pou nou lè mwen retounen map tounen avèk yon nouvèl video pou nou se te od Louis Delens mezanmi m toujou di nou lè nap abòne avèk yon moun epi kite video a oule pandan yon minit poz li epi klike sou bouton sou ti klòch la sou notification an epi bay yon like epi wap fè bagay la byen si ou annik moute sou li ou klike nan yon segonn 2 segonn ou di ou abòne l men ou pa abòne l vre wap wè ou abòne l men apre kèlke minit grenn abòne w la prale se te Always Delens ki te avèk nou la map retounen back avèk yon nouvèl video pou nou tchaww Always Delens forever.